Bonjou bonswa tout moun Jodi a nan videyo sa m vin montre nou kèk opsyon WhatsApp ajoute e petèt nou te dwa pat konnen nou konnen m la pou m toujou ba nou update de WhatsApp, Facebook a tout lòt yo ok e m ap toujou remèsye tout moun ki pataje videyo a, ki like, ki abone a chèn nan e ann sige Pataje video yo pou nou ka rive avèk objektif youtube ba nou yo ok nou pral sou whatsapp lè nou rive sou whatsapp nap pran yon kontak ok pa egzanp nou pran kontak sa Nou sonje lè nan voye audio, nou konn jis cheke ti mikro sa konsa, epi nou pale, ok? Si tout fwa nan pale, nou ka poz li, ok? Nou poz li, si nou pa remen sa nou di a, oubyen nou fè kèk erè, nou ka jis delete li. Ebyen e pa sa kounye a n ap fè. Kounye a WhatsApp voye yon opsyon kote ou ka voye videyo, odyo tou. Pou fè sa, w ap mèt klike ti mikwo a, l ap ba w opsyon videyo a, ti kamera a, epi w ap fè sa. Epi w ap pale. Ok. Epi, ou voye lale. Sa se opsyon WhatsApp apen ajoute. Nou pal pou ou lot. Si pa egzanp nou sou men WhatsApp, men kontak moun nan. E ou tap ekri moun nan, ou tap di hello. Tap di hello. Olye pou te ekri sa, ou mete a. A vle di nou kon ap vo, nou kon ap ekri yon moun epi men nou chape. Sa ou tap ekri a, e pa sa ou ekri. E pou pa wè menm, ou pa wè sa ou voye la li. Kounye a WhatsApp voye modifikasyon kote ou ka gentan delete li, ou ka gentan retire erè a. Men, nan 5 minit. Sa vle di sou kite 15, 20 minit pase ou pap kapab. Ok? Ou peze sa. Ou al nan 3 ti pwen an. Ou al nan modifye. Ok? Kounye ou retire A. Ou mete O. Ok? Ou voye lale. Ok sa se dezyèm update whatsapp apen ajoute e si nou wè nou fèl nou pa ka nou pa jwenn opsyon tann petèt nou gen dwa poko genyen men make sure nou update whatsapp la aktyalize li ale sou whatsapp e sou play store update whatsapp la. Si nou poko jwenn li, se ke nou poko, li poko rive. Nou poko, telefòn nou an poko jwenn opsyon an. Men, tout moun ki gen WhatsApp ap gen, ok. Apre sa, twazyèm e update WhatsApp fè, ou prale sou twa ti pwen an, pral nan paramèt. Ok ou ale nan konfidansyalite. Ok la meni. Ok meni. Nap li. Ok meni. Si ou vle ki pe vwa ma dènye prezans anliy, pèsòn oubyen sa depan de ou menm. Ok. Epi kounye a la, ou ale la a tou. Desann la, sa a li apèn mete l. Donk, si ou vle l idantif, idantik a dènye prezans anliy, si ou fè l konsa, de menm ke ou menm, ou pap ka wè pa moun nan tou. Ok. Donk, sa se, se youn nan opsyon yo. Nou pral pran dezyèm pou videyo a pa twò long. Foto pwofil ki pe vwa ma foto de pwofil. Si se pyè pèsòn ou mete l, n ap li l epi sa k bon pou ou a w ap fè l. N ap fè l rapid. Pou stati a, menm bagay, se jis si w pa vle tout moun wè l, ou pral la, w ap chwazi moun ou pa vle wè yo, w ap ogmante l. Men kounye a la, Opsyon Facebook la ou gen kounya ou ka mete stati ou sou story Facebook ou ok nou pap fèl men nap jis lil epi kounya la si ou vle fèl wap demare ou fèl si ou pa vle fèl tou wap tounen nou pa vle video a twò long nap jis lil epi make sure nou fèl si nou vle. Ok se jis ajout sa whatsapp ajoute yo map jis montre opsyon ke nou gen sou whatsapp kounye a ok apre sa la ale nan ale la ok met le numero enkoni an sourdin sa vle di Si w vle aktive sa, ou ka aktive l. Si w pa vle tou, ou ka dezaktive l. Sa sa sa pral depan de ou menm. Ok, la sa se deverouye, verouyaj an pwen tou. Ok, men nou pou mete an pwen tou, chak lè ou prale sou WhatsApp, ou mete dwèt ou whatever ou chwazi a. epi se ou menm sèlman ki ka gen aksè ansanm avè l. Sa se ou menm ki konnen. Ok? Donk, ok men yo. Donk, m swete nou wè tout opsyon yo. Tout sa yo se opsyon yo ye. Make sure nou pase je nou. Meni. Chwazi ki pe vou kontakte. Meni, si w vle chwazi, w ap chwazi. wap lil wap metel ok donk m paka fèl youn pa youn video yo ap twò long di moman ke nou konn opsyon yo la na pase men nou nan chak pou nou fè sa ke kè nou dezire a ok donk se tout update sa yo m tap di nou whatsapp ajoute make sure nou pase je nou sou chak Epi lot moun ki pa genyen ki pa konnen ok a la prochèn bye.